Karyè mwen te debite lan mizik. M te konn fè, m te fè yon pasaj lan T-Vice. Apre sa, bon, m vin kite epi kounye an mwen vin lage kò m lan Feroni. Alò Feroni an li menm se yon, alò m te, fò m di w sa tou, anvan mwen te antre lan Feroni an, Mwen fè egzakteman si mwa lan desen achitekti, apre sa m vin kite epi m vin chwazi pou m bay tèt mwen yon metye. Mwen gade adwat agoch, mwen vin gen yon panchan pou fewonri an epi mwen vin antre ladan l. Se yon bòs ki aprann mwen fè fewonri an, li rele bòs Vigèl. Misye aprann mwen, bon, li pa t aprann mwen soude, li aprann mwen kijan yo fè pòt, baryè. Efektivman, mwen antre lan, se lan bagay sa a ke mwen antre lan. Domèn Ferronnerie an. Depi lè sa a, bon, se ladan l pratikman ke mwen ye, nan Ferronnerie an. M gen egzakteman, sa pral fè m katòzan nan Ferronnerie an. Premye bagay ke m fè, mwen t ap travay nan yon konpayi ke m te vin kite, yon kote ke yo fè bagay litografi sou galon. Lè m vin kite li, m vin pratikman, bon, m pa t ap fè anyen. Epi m deside, premye bagay ke m fè, m kòmanse avèk yon skilti. M fè yon stati on nèg kap jwe on saksofòn avèk m wè de dechè retay pyès machin epi mwen wè gon potansyèl epi m lage kò m lan fè skilti, stati, lanp tout bagay sa yo. Pandan m derape avèk skilti la m tap travay trè byen lan afè fè pyès m wè bèl pyès an fè, metal tou m travay metal dekoupe a tou Answit, m wè gen yon zanmi m ki t ap konstwi yon mezon, yon bèl kay. Misye vin kote mwen, li di m li panse ke jan ke li wè m ap travay la avèk talan mwen, li panse ke m ka reyalize yon pòt dantre pou li. Se Misye Patrick Thébault. Li di m ke, m wè Dimitri m konnen w kapab, men espas la ban m yon desen ke ban m nenpòt ki sa w gen lan tèt ou ke w ka fè yon bèl pòt pou mwen. Se apati de la ke mwen, se premye pòt ke m fè lan. an tèm de travo de feronri ke m fè yon bèl pòt dantre pou li epi pandan m fin fè li alèd de pòt sa la m vin gen lòt kliyan lòt kliyan ki fè ke kote m rive jodi an la m poko janm al okenn lekòl tankou m ta di w mwen pran yon fòmasyon vrèman nan afè bagay feronri an m chwazi metye a m son bricoleur ke m ye depi m timoun frè m ki fè mekanik l aprann mwen soude bagay sa yo men m pa t konn anyen lan Ni pòt ni baryè bay sa. Sèt ensi ke misye di m, Ann eseye, m ap montre w, fè yon pòt. Li di m, m di l, M ap peye ou pou w aprann mwen metye an. Li di m, Pa gen pwoblèm. Men, sa ki vin pase apre prè de 1 mwa, misye, m vin monte yon atelye, misye vin travay avèk mwen. Paske nan 1 mwa, mwen te gentan fòme tèt mwen lontan. Te gentan fè, kòmsi m ta di w, M te gentan wè ke m s on bon bòs Féronie. Mwen menm mwen gen kote pa m bon an jeneral yo konn di w tout moun gen ti sekrè pa yo lan Féronie an. Mwen menm pratikman Féronie pa m lan m konn gade travay lòt moun fè. Fò m di w sa tou m aprann anpil sou entènèt. Entènèt lan vrèman se youn nan bagay ki ede m anpil anpil anpil. Mwen menm mwen gen teknik pa m. Gen moun ki konn di m bon yo menm yo enspire pa de CD ke yo achte, de fim yo gade, yo gade se de ti imaj, ti komik pou yo fè de travay pa yo. Mwen menm m enspire de sitou de tisi an jeneral. Sa vle di m gen dwa ap flannen, m rive anba lavil lan, m kanpe bò mache an fè oubyen mache nenpòt ki mache ke m wè y ap vann twal, mwen pran kamera mwen, mwen fè foto tout kalite modèl tisi. ki gen de desen ladan l, lè m antre lakay mwen m met yo sou òdinatè, m rale yo epi m travay sou yo alèd yo, se renk enspire mwen menm. Lè w wè m fin fè yon travay pou yon kliyan, an jeneral, se yon sèl pyès inik ke l ye. Lè m fin fè yon baryè, nòmalman dizon m avèk kliyan an se ke m pa ka repwodui l. Aprè le 12 janvye, gen yon pakèt bagay ki chanje an tèm nan konstriksyon, tankou yo travay anpil sou strikti metalik yo, ki toujou gen rapò avèk fè la. Epi kounye an gen anpil avni lan fewonri an. Paske kounye an lè yon moun fin depanse, bon m ban w yon chif petèt 1 milyon dola, 800 mil dola pou l fè yon kay, lè l rive lan finisyon kay la pou l ta mete fè fòje, baryè, pòt dantre, vrèman moun sa son moun ki, kòmsi m ta di w, yo pap pran travay sa, yo lage l lan men nenpòt ki moun. Men sèl pwoblèm ki genyen se ke pa vrèman gen lekòl an Ayiti ki fòme moun nan domèn sa a. E mwen menm se youn nan rezon ke m ap travay sou sa tou, ke byento m ap gen yon lekòl de feronye ke m ap ka fòme de jèn paske gen anpil moun ki ta renmen antre nan feronye a, fi kou gason paske gen de fi ke m fòme tou ki travay trè byen nan domèn feronye a. Pi gwo difikilte ke non sèlman ke m rankontre jiskaprezan, ke mwen genyen se yon faktè de tan paske gen de anpil kliyan kap plenyen de fwa ke mwen pa delivre a lè poum delivre a. Bon sa depan nou travay pou tout pri gen de fwa tou ou konn fè pèt m travay plizyè kote m travay lan tout peyi an m travay okap okay jakmèl m travay lan otèl karibe gen solèy lan plafon an ke se yon architèk ki te fè desen an ke m fè egzekisyon mwen ou genyen pòt dantre magazin digicel la ki petyonvil la se mwen k fèl tou. Plizyè lòt travay, plizyè lòt kote ke m travay, sitou lan kay prive ke m travay. Epi m travay tou lan marche an fer la tou, kal ladan l. Nou te, se yon kontra ke m te jwenn avèk atis Philippe Godard, ke m egzekite li, kote w wè lan atelye sa la an, nou te egzekite marche an fer lan lan 7 mwa. Avèk pli de 600 ouvriye, avèk 2 chif. Premye chaw ke m janm fè, se te pou gwoup T-Vice Kreyòl la, epi answit Prezidan de la Repiblik lan, lè sa l te Sweet Micky. Sa fè apeprè, m ka di yon 6 an de sa, 6, 7 an de sa. Pandan 2 dènye ane yo, se mwen menm ki fè tout nèt, se yon moul ke m gen. Sa vle di m gen dwa di w m ka fè yon cha lan 2 jou. Paske m gen de seri de moul ke de cha ki tou pare, ke m annik mete yo sa asanblaj ke m fè. Sa vle di m ka fè yon cha lan, si m jwenn yon kontra pou m fè yon cha, m ka ba ou l lan 2 jou.